Bonjou bonswa tout moun, byenvini nan videyo jodi a kote nou pral pote tout sa ki ap domine aktyalite foutbòl la pou nan peyi Lafrans ekip Lille la rive genyen twofe dè chanpyon an fas avèk ekip Paris Saint Germain yon gòl a zewo nou ap vini avèk reyaksyon laprès pou e rezime gòl ki te gen nan rankont sila a map fon ti kout pye tou nan wikend sa kote FC Barcelone li te rive bat ekip sa li menm se Stuttgart 3 gòl a zewo notamman avèk yon trè bèl gòl de Memphis Depay nou ap vini avèk reyaksyon laprès pou e rezime gòl sila a. Genyen Funky De Jong li menm ki fè deklarasyon li ki bay yon entèvyou bay jounal sa nou a vini avèk kisa li di nan entèvyou sila a, toujou konsènan FC Barcelone genyen Lionel Messi ki pa ta sipoze pran chemen antrènman avèk ekip FC Barcelone lan toutotan ke tout bagay pa ta konkretize, toujou bò kote FC Barcelone ebyen genyen Coutinho avèk Antoine Griezmann ki ta sipoze rete nan ekip FC Barcelone lan selon jounal sa a. E nap fè yon ti kout pye egalman nan peyi Litali kote ke Caio Jorge se fè donk li se nouvo jwè ekip Juventus de Turen an. Se yon videyo ki gen tout sa ki ap domine aktyalite foutbòl la, n ap pran yon ti poz tou piti, n ap tounen aprè poz la pou plis detay. N ap kòmanse revi de près la nan peyi Langletè an dimanch, jounal Daily Mirror li mete yon enfòmasyon a la yn pou l fè konnen ke Pep Guardiola li ta vle ouvri yon jackpot de 100 milyon liv sterling pou kapab jwenn sèvis Jack Grealish, Ekip Manchester City a ki vrèman enterese pou ka ap fè vini jwa yo ekip Aston Villa ebyen gen Aston Villa ki pap fè bak. Ekip Aston Villa ta prè pou ka ap fè yon òf de renovasyon bay Jack Grealish ki se yon afè de 200 mil liv sterling pa semèn. Dosye 100 milyon liv sterling sa ki fè la yn nan plizyè jounal notamman avèk jounal sa li menm ki mete yon rekò ke Manchester City li dèyè fè avèk Jack Grealish. Men kanmenm Daily Star ki pa sèlman pale de dosye sa puiske li mete yon lòt enfòmasyon ki fè konnen ke Marcus Rashford ki pral fè yon operasyon nan zepòl li li kapab pase 12 semèn deyò tèren, yon trè movèz nouvèl pou ekip Manchester United la ki kapab pèdi entènasyonal anglè a pou kòmansman sezon sila. N ap toujou rete nan peyi Langletè ankò yon fwa avèk The Sun ki pale de jackpot ki kapab bay pou Jack Grealish e la hauteur de 100 milyon liv sterling e mesye pral yon rekò nan Premier League la. Pa konsekan, si Jack Grealish ta rive antrene ekip Manchester City a, enbe yo kapab abandone pist Harry Kane nan ekip sila. Jounal Manchester Evening News li fè konnen ke enbe yo pap kapab fè la pou Harry Kane. City pap kapab peye 100 milyon liv sterling pou Jack Grealish epi pou peye 100 milyon plis ke 100 milyon dizon pou Harry Kane. Yo kapab abandone pist entènasyonal anglè a li menm nan ekip Manchester City a. Ou menm ki se fanatik bèl jwèt sa ki se foutbòl ant Harry Kane avèk Jack Grealish kiyès ou panse ki ap fè pi byen avèk ekip Manchester City a mete opinyon paw nan yon kòmantè. Nap toujou rete nan peyi Langletè avèk jounal sa li menm ki mete a la une the party is over ebyen sa ki ta vle di la fête est terminée men kanmenm li fè jeu de moi avèk Thomas Partey li menm ki sibi yon blessure nan match amikal ki te mete fas a fas Arsenal fas avèk Chelsea Peresie ekip Chelsea a ki rive ranpòte 2 gòl a 1 men ekip Arsenal la ki fè yon gwo pèt puiske jodi a la men egzamen medikal yo pral pwouve konbyen tan Partey pral pase deyò tèren, yon enfòmasyon ki pa fè byen ditou avèk ekip Arsenal la. N ap kite peyi Langletè nou pral nan peyi Lafrans avèk jounal L'Equipe nan paj enteryè li ki pale de Trophée des Champions ki t ap fèt yè ant Lille avèk ekip Paris Germain an.

Jistaman ke nou ve pilen nan video sa a kite n pran yon ti tan pou n remèsye tout moun ki deja mete yon like anba video a e ki deja abòne ak chanèl la e ki deja kòmante video sa a pou moun ki poko fè sa kisa w ap tann mete yon like anba video sa a kounye a sa ap vrèman ankouraje nou pou n pote plis video pou ou e kite nou raple w medam e mesye si w fèk jwenn ansanm avèk nou la n ap di w byenvini nan fanmi sa a klike sou bouton wouj ou a ki anba video a kounye a pou w ka abòne e aktive klòch notifikasyon an mete l sou tout konsa chak jou w ap resevwa tout sa k ap domine aktyalite foutbòl la avèk rezime gòl yo. Kounye a an fon ti pale de zòn pa nou an ki se Concacaf, nou konnen yè te gen final koup dò la eben se Lèzetazini Damerik rive ranpòte l yon gòl a zewo nan pwolongasyon fas avèk peyi Meksik. Pou rapèl ekip amerikèn nan ki te nan poul ki te gen ekip ayisyèn nan eben definitivman se yo menm ki sakre chanpyon Gold Cup 2021 an. Nou prale kounye a nan peyi Litali avèk jounal Pape Rose la ki mete a la une le gros coup de la Juventus de Turen sè fè pou Kayo Jòje. Jèn pepit brezilyen an ke yo menm konsidere kòm nouvo Ronaldo enben li genyen pou l debake nan ekip Juventus de Turen pwiske gentan gen yon akò ki jwenn ant Santos avèk Juventus de Turen. Semèn sa l ta sipoze a Turen pou l ka pase vizit medikal li e siyen akò li avèk ekip Turinwa a. N ap toujou rete nan peyi Litali avèk Giroud li menm ki make premye gòl li avèk ekip Milan AC a. Nan yon match amikal ki te mete fas a fas Nice avèk ekip Milan AC a, ebyen Olivier Giroud ki te monte a la 60 minit de jwe kèk minit pita l te gentan egalize pou ekip Milan AC a. Jan Gazeta dello Sport li fè konnen ke Olivier Giroud li pa pèdi tan nan ekip Milan AC a e Milan gentan pou li. Yon trè bon debi pou entènasyonal fransè a. Nou prale kounye a nan peyi Lespay avèk ekip FC Barcelone nan nan samdi ki te jwe yon match amikal fas avèk Stuttgart kote yo enpoze yo 3 gòl a 0. Men pandan rankont sila genyen Memphis Depay ki fè yon trè bèl gòl e men jounal Mundo Deportivo li mete a la une show Memphis. Men kanmenm jounal la ki fè konnen tou e men gen Antoine Griezmann pandan rankont sila ki bay 2 pas desizif. Ricky Puig avèk Demir se lòt jwè ki te make gòl yo men kanmenm gòl sa ke e men Memphis Depay li make a li rete grave nan memwa. Ebyen pou prèv, se menm li menm ki fè la une nan jounal Sport egalman nan Dimanche ki te mete a la une Festival Depay. Olandè a ki bay yon resital ofansif a Stuttgart e ki make yon gwo gòl selon jounal sa. Men kanmenm jounal sa ki vini avèk yon enfòmasyon mèkato puiske fè konnen ke Antoine Griezmann avèk Coutinho yo ap rete nan ekip FC Barcelone nan. Jounal la ki fè konnen ke FC Barcelone gen konfyans nan Coutinho avèk Griezmann donk l ap kenbe yo pou la sezon pwochèn. Men kanmenm pou Barça li menm avèk Ilaix se men yo fè konnen ke negosyasyon ki konjele. E bò kote pali Emerson li pral gen pou l prezante jodi a la avèk FC Barcelone. Ebyen mezanmi an rezime kòman sa te se te Memphis Depay ki te ouvri skò la avèk yon trè bèl gòl jan w kapab gade a la avla 21 èm minit de je yon gòl ki merite repriz. Men dezyèm gòl nan rankont sila ta vini pa lentèmedyè de Youssouf Demir sou yon pas de Antoine Griezmann. Ebe gen Rick li menm a 73 e minit de jwet ta vini mete twazyèm gòl nan rankont sila pou l te mete 3 gòl a 0 pou ekip FC Barcelona nan match amikal fas avèk Stuttgart. Nan toujou rete bò kote FC Barcelona avèk jounal sa ki mete yon bagay ki pap fè byen ditou avèk fanatik FC Barcelona.

Entènasyonal fransè a ka ap dakò pou l kite FC Barcelone pandan sezon sa. E nou ap kite ekip FC Barcelone an avèk enfòmasyon sa ke jounal Sport li mete a la une se de deklarasyon de De Jong li fè nan jounal sa, e li fè konnen ke yo gen yon ekip FC Barcelone la pou yo kab ganye tout tit posib pandan sezon sa. Fanatik FC Barcelone yo ka ap rete optimis pandan sezon sa avèk ekip nou gen la. Kontinuite Ronald Koeman se te yon bon bagay pou. ekip la, Memphis Depay ap adapte l trè rapid avèk ekip FC Barcelone nan e mwen menm mwen ta renmen pou m nan ekip FC Barcelone nan pou anpil tan ankò, se sa ke Francky de Jong te deklare bay Jounal Sport nan peyi Lespay. N ap fon ti kout pye kounya bò Real de Madrid men n ap kòmanse avèk repons kesyon ke n te poze sou Kylian Mbappé. Ebyen mezanmi les femmes d'abord, même devant la mort, Saskia Louis ki di poukisa 200 milyon sa? Se pou Real achte Haaland kòm Mbappé pa konn sa li vle, ane pwochèn si l vle li ta rejwenn Real de Madrid gratwi. E bò kote pa li genyen Recent Main Production ki di poupa Real gen posibilite pou l pran Mbappé ane sa a lap pi bon pou Real. Mbappé pi pwòch Real ke Haaland epi si Real fè sezon sa a san yon sipèsta lap vrèman di pou Real de Madrid. Mèsi anpil. Ebyen sou dosye Kylian Mbappé a ke jodi a gen jounal as li ki mete a la une men Real de Madrid, Paris Saint Germain ki vreman pè la yon mouvman madrista pou kapab achte Kylian Mbappé pandan sezon sa. Men yo fè konnen ke men Kylian Mbappé men gen Real de Madrid ki ap pase a lofansiv pou l kapab jwenn entènasyonal fransè a. Pou rapèl mèkato a ki pral fèmen pòt li le 31 out ki pral vini la ebyen se dat limit pou Paris Saint Germain vann Kylian Mbappé si oka ou pa ta renouvle sinon l ap pèdi l gratwitman nan sezon ki pral vini la.